Nou konnen gen yon pwoblèm trajik ki pase nan la Repiblik. Bsap pèdi 5 gad. Chak moun ap eseye bay yon eksplikasyon. Eksplikasyon pa w la se ki sa li ye?
Bon, e mwen pap salye oubyen di bonswa non. Map tou senpleman reponn kesyon an dirèkteman. E lòske w di ke yon fè trajik, sa ki trajik se toujou sa ke ou pa atenn. ki kapab rive. Men lòske ou akonpanye de yon popilasyon ki gen yon revandikasyon, ki gen yon lit ke lap mennen, si ou dakò pou akonpanye popilasyon fò ou atenn ke nenpòt bagay ka rive. Se sa n fè ke nou menm nou pa konsidere l kòm yon fè trajik pou nou menm. Anpil moun ta pral ta pral tann kout bal chante soti nan kan lapolis e soti nan kan bsap tou yonn sou lòt e anpil moun remake se pa sa ki fèt. Kote kapasite sa sòti? Bon, sa li menm? E yo kab toujou imajine sa. Men bsap nan sak rele pwofesyonalizasyon ke bsap li menm li genyen lakay li, se pa nenpòt ensidan kap rive sou bsap epi bsap pral fè yon reyaksyon ki pral pèmèt ke popilasyon an li menm li pral viktim. Pa bliye, menm kote ajan bsap yo menm yo viktim nan, popilasyon an li menm li te la. Or, imedyatman kounye a la ou rantre nan yon ripost, ou pral gen sa k rele domaj kolateral. Popilasyon ki ou di ou akonpanye l la, lè sa ou pral pèdi nan popilasyon an. Men sa k te pase la a, ki istwa yo rapòte? Ou te gen echanj kout bal oubyen se sèlman pase mesye mesye ap fè tap pase epi lapolis tire? Bon, nou pa tou senpl bandi. Pa t janm gen echanj. Se sè ke nou menm nou ka konsidere kòm yon, se yon anbiskad, se yon atak lach ke yo fè sou Bsap. Se kòmsi m te kapab di w sa, yo te yo te bezwen fè l pa rapò a lapè ki egziste, epi yo pote boure, yo tann anbiskad lan, se tankou t ap pase sou gran ri a, w pa panse gen anyen k ap rive w, epi gen yon moun ki soti nan yon vwa segondè epi ki rantre sou ou. Sa vle di, ou te vle di ke y ap demobilize m? Demobilize kòman? Nan aksyon k pase a. Eske se yon aksyon k pase pou. Demobilize nou.
Demobilize espri nou oubyen demobilize fòs la an swa. Non, se pa pou demobilize nou, se pou eseye fè pè a popilasyon an pou yo fè bak sou revandikasyon yo, sou lit ke y ap mennen. E se yon nan rezon ke n ap di tou, n ap pwofite okazyon pou nou di a popilasyon an, kenbe flanbo mobilizasyon an pou yo pa lache l. Paske si yo lache l, se yo menm ki p ap jwenn fri sa ke y ap chèche a. Bsap ankò renouvle angajman l e detèminasyon l pou yo akonpanye popilasyon an nan lit ke y ap mennen an e pou revandikasyon yo menm li satisfè. Nan deklarasyon plizyè tou nan plizyè kote nan peyi a, mesye yo mansyone ke yo pa gen lòt objektif ke jete pouvwa Ariel Henry an e pou bay peyi a yon lòt è. Nou toujou kenbe menm revandikasyon sa yo. Bsap dans son ansanble sou tout tèritwa nasyonal la. Nou, nou yon sèl. Nou pap divize e nou gen yon sèl mo. Grenn mo ke nou genyen se retire Ariel Henry nan tèt gouvènman defakto sa. Kisa k eksplike absans nou lè gen manifestasyon?
Non, nou pa toujou absan nan manifestasyon. Nou toujou, prezans nou, nou toujou la. Se ke popilasyon an gen yon lit ke y ap mennen. Paske popilasyon an, yo rele, nou menm nou jounalis, nou wè sa, nou tande deja. Popilasyon ki vini. Lè yo ozabra di kouraj, yo rele lòt enstans yo pou ki ta akonpanye yo, yo pa fè l. Ebyen nou menm bsap, nou pa devan popilasyon an, men nou akonpanye popilasyon an. Sa di tout sa popilasyon an fè pou revandikasyon an, bsap pase, bsap toujou ap toujou akonpanye yo. Kòman w wè moral ajan w yo apre apre zak asasinay sa, si nou ka kalifye l konsa? Lekontrè, moral ajan yo, w kapab gade l la a, w wè bsap ap souri. Moral ajan yo bokou. 200 fwa pa rapò a jan yo te ye otrefwa.
Sa eksplike kisa? Sa vle di kisa? Se paske kèlkeswa lit oubyen sa ke ou rantre ladan l, se la pèseverans pou ki pèmèt ou genyen l. Se ke nou genyen sa k lakay nou, yon detèminasyon pou n dechouke Ariel Henry, pou n dechouke pouvwa sa a, sa rann fè ke kèlkeswa sa nou sibi, Menm si nou ta redwi, nou ta rete nan dènye grenn sòl dak rete a, akonpanye popilasyon an, n ap fè chemen n. Tout moun mante cho, men tout moun remake e depi kèk jou tout moun vakye a okipasyon yo, e ou panse l ap osi fasil pou yon maten nou leve epi nou tande Ariel Henry, il n'est plus oubyen l pa sou pouvwa ankò. Bon se pa nou menm vrèman.

Ansyen chèf rebèl la Guy Philippe nan tout pakou li e ki sa k pase nou remake kèk jou nou pa wè gen gen yon senkwonizasyon antre 2 bann yo. Non, se pa ansyen chèf rebèl. Lekontrè, se sa popilasyon an vin manke konprann pa rapò eksplikasyon ke yo pa jwenn. Sè ke popilasyon gen yon lit ke yo menm y ap mennen. Yo gen yon revandikasyon, e pa vre? Kidonk y ap bezwen yon lidè. ok ansyen senatè Guy Philippe li menm li vini pou l akonpanye popilasyon menm jan nou menm bsap nou akonpanye popilasyon an ok sa kap toujou rive gen strateji kap defini men sa pa vle di ke tout bagay jan nou wè l la epi se fini tout bagay fini Sa vle di ke nan strateji sa e gouvènman an ka pran nan kou pa konprann. Non, sa a mwen pa oblije reponn ou li. Sa se estrateji pa nou. Nan pwochèn è k ap vin yo, n ap jwenn bsap ki akonpanye popilasyon an, sitou nan vil Kapayisyen. Kèlkeswa kote popilasyon an pran lari, bsap ap toujou akonpanye. Moun k ap gade w la yo dwe konprann kisa? Bsap rete mobilize pou kwape tout sa ki kont popilasyon an oubyen bsap bay tèt li misyon spesyalman pou jete Ariel Henry? Se yonn nan mèyè Motivasyon ke bsap genyen ok akonpanye popilasyon an paske se pa bsap ki fè revandikasyon popilasyon an se popilasyon an ki revandike yo menm yo bezwen akonpanyeman bsap li menm li akonpanye yo.
Jodia il est bri ke nou gen ajan ki ta va nan prizon apre apre kanaj la nan pòtoprens nou gen nouvèl yo kòman sante yo ye? Bon moral toujou sa toujou ap rive moral mesye yo toujou a bo fiks ok nou menm sa pa deranje nou. sè ke nou pwofite okazyon an tou pou nou kapab e voye senpati pa nou bal paran, zanmi e ajan ki viktim yo ok la ankò yon sòlda ki tonbe pa kapab kraze yon lame kem te di o preyalab sa ka toujou rive menm si sa rive sou chemen nou sa pa ka anpeche nou kontinye fè wout nou. Yon mesaj pou popilasyon kap gade w la. Bon popilasyon ankò map di nou ankò kenbe flanbo mobilizasyon an. toujou detèmine, toujou mobilize pou nou fè echèk a Ariel Henry. Bsap akonpanye nou. Mèsi bokou. Ebyen mèsi.
Ok.